Ou menm siw antre pa chili ilegal ou pat gen so PDI sou paspòw so imigrasyon sou paspòw ou pat genyenl ebyen nou envitew antre nan kontak ansanm avè nou nap kapab edew fè tramite sa depi ou konnen ou te pase pa brezil ou te sòti brezil ou te antre pa bolivi ou te antre inegalman ebyen ou pa gen so a ebyen nap kapab edew fè tramite sa jis paske PDI li menm li pa resevwa moun dirèk lakay li ankò pou l kapab resevwa w ebyen se yon sit yo ke l ba ou pou w kapab plen avèk anpil kesyon li poze ebyen pou w kapab reponn kesyon sa yo jis pou wè si wa kalifye pou w kapab genyen e sa yo rele so pou PDI pou w kapab fè tramite pou jwenn dokiman nan peyi chili ebyen videyo ke nou vin pataje ansanm avè w ebyen anpil fistrasyon anpil zen pete epi anpil denosyasyon fèt William Pierre kap denonse koripsyon ki gen nan anbasad nan anbasad la e ben nou konnen te gen paspò ki ta fèt pou gwo kòb pou te yon paspò se te 4 500 dola pou te bay wap jwenn li nan 8 15 jou e ben se gwo Deblozay sa yo ki pete ebyen William Pierre ki tap bay pwendvi pal tou deske yo pat vle kitel pale osi avèk premye minis Ariel Henry ki te antre nan peyi chili anba pil gwo pawòl pale ebyen se video sa ke nou vin pataje ansanm avèw nan nan moman sa paske nou menm nou pa vin voye moute avan ke nou antre nan video a kite nou pran poz poun salye tout nouvo abòne nou yo e tout ansyen abòne nou yo. Ou menm, siw potko Abòne ansanm avèk chanèl la, nou envitew fè sa kounya, epi pa bliye patajel ansanm avèk zanmiw yo, se yon fason pou kapab ede nou pou avanse, epi se yon fason tou wap kapab resevwa tout notifikasyon videyo ke nou lage yo, ou menm siw pa konn jan pouw abòne, ou prale adwat la wap gade wap wè yon ti ekriti wouj, wap klike sou etikritia Ti ekriti rouj li make s'abonner oubyen subscry oubyen susclive epi otomatikman ou fin klike sou li wap klike sou ti sou ti klòch la wap etirel sou pèsonalize a wap voyel sou tout ebyen otomatikman ou fin fè sa ou abòne haha se li tonton aprè ou fin abòne wap resevwa tout notifikasyon videyo ke nou lage yo tout sa ke nou lage wap kapab jwenn li pa bliye nou menm chanèl pa nou an nou pa voye moute se sak fè ou wè nou menm nou toujou Pote videyo, videyo nou pote yo se enfòmasyon ke nou konnen, nou pa vin bay fo enfòmasyon. Si w bezwen konnen sa k genyen pou pase nan nenpòt desizyon k ap pran nan peyi Chili avèk nouvo gouvènman sa la, se abòne, aktive ti klòch notifikasyon tonton. Se sa l ye. Paske nou menm, kèlkeswa sa ke nou genyen, n ap vin pataje l avè w sou rezo a, se jis pou w kapab genyen yon ide, Si wè wap kapab fè pakou a epi paske nou konnen Ayiti a li tèt anba, li pa bon, ebyen se sak fè nou envite w abone ansanm avèk chanèl la, se yon fason pou jis pa regrèt. Ebyen nap envite w tande video a de kòmansman jiska lafen, se jis pou w ka pa regrèt epi pou w kapab tande Video a nou vin patajel avèw nou pa vin fèw tande vwa nou non men nou vin fèw tande pwendvi yo e opinyon denosyasyon ke William Pierre li menm li tap fè nan peyi chili an nou antre nan detay la mezanmi. Yo te di m wi, m ap gen posiblite paske pa t gen lye a dirèk, akoz de anpil otorite entènasyonal ki okipe otèl yo, politik pa yo se konsa l te ye. Mwen menm William Pierre, mwen te peye 145 dola ameriken pou m fè yon paspò nan anbasad la. Epi lè bras vin ouvri, m peye 400 dola meriken m jwenn yon paspò sou 15 jou. Mwen di l pou ki rezon bras la pa retounen ankò. Moun ap peye paspò 145 dola ameriken, 4 5 mwa l pa ka jwenn li. Enben ann fè l jan n ap fè l nan pati koripsyon an. Yo te mal alèz paske m te mete sa deyò. Men jodi a, Madam Gali te fè reyinyon anbasad la sou do m li te kritike m. Madam Gali mwen voye yon mesaj ba ou. Mwen pa gen pwoblèm ansanm avèk ou. M pa gen yon nan kè m. Ba yon lòt moun plas la nan anbasad la poul kontinye fè travay paw la. Anpil moun kritikew, anpil moun pale w mal. Yo di, anbasad la gen anpil nouvo moun, gen anpil ansyen moun. Se te mwen menm ou menm, m ekate anbasad la m chache yon lòt djòb, ba yon lòt moun plas la. Mwen menm m pa gen yon nan kè. M vle pou nou gen yon lòt Ayiti, m vle pou nou gen yon lòt kominote etranje. Men sòfè a l pa bon l sal. Li parèt sal anpil. M ap pale ak premye minis la ou di m non non non non non m pap mande l yon favè. Premye minis la se mwen k peye l wi ak lajan pa m. Li difisil pou m fè si mwa nan peyi Chili pou m pa voye twa kat mil dola ameriken an Ayiti. Kèlkeswa fanmi m. Men yo envesti. Se taks mwen yo ye. Si w pa t konnen w mwen di w sa. M pa gen anyen kont ou. Men mwen mande w pou rektifye w. Pa fè reyinyon sou do konpatriyòt yo. Se nou menm ki peye w. E mwen vle pou gen yon amelyorasyon. Ok? Mwen vle pou gen yon lòt chanjman. Paske sa m ap pale la jodi a anpil lemond pral gade l men mwen vle pou gen yon lòt vizaj. Pa oze yo fè yon lòt bagay konsa ankò. Lè premye minis la vini l ap pale se li menm ki pou di ase pou se premye fwa sa fèt nan listwa a. Pou l vini fas a fas pèp la l ap pale avè l pandan se tan yo te akize l, pandan se tan yo di l vòlè. E sa yo di yo l pa ka bay prèv. Men dezole. Lè premye minis la vin la l reyini yo nan otèl 5 etwal. Nou moute anlè a, nou pale ak premye minis la. Lè nou soti anba pa gen fatra non. Lè w soti nan èpòt an Ayiti pou rive nan palman, nan pribati a, ou jwenn anpil fatra, anpil chen mouri wi. Ou pa ba nou aksè pou nou te di pawòl sa yo. Nou pa tap, tout moun ki te anndan yo moun sivilize yo te ye. Ou mal fè l madam Garlie. Mwen swete pou koreksyon an pou l pa fèt yon lòt fwa ankò. Mwen pa di l kont ou, m pa di l pou al talonnen ou, m pa di l ke pou al malalèz, men pou yon rektifikasyon. Kite pèp la di sa yo vle, kite yo pase revandikasyon yo. Pase tout moun ki ta landan an, yo pa t pote kansyon pou bèl twèl. M pa konnen pou tout, men mwen menm non. Men m pa t ale al joure, men m al di sa pèp la ap soufri. Nou konnen n trè byen. Bras paspò a kòmann egziste, nou konnen, s on fo li ye. Nou konnen n. Pase si n pat konnen n pase banm di w byen tout peyi fè paspò lakay yo pouki paspò ayisyen al fèt nan anbasad Washington sak fè sa paske n dwèt nou long pase nou paka bay bon pa bon travay men se pa ou menm tout peyi ap bay bòn vye mès pouki nou paka bay li nou menm ebyen an nou bat pou sa chanje an n pa kouvri l.